Mwen te dil la nan kòmansman video a map kite link la anba nan deskripsyon video a pouw kapab al telechajel ou men non chanèl youtube ou avèk ou avèk pou met foto logo la lèw fè yon bouton subscribe paw li gen non chanèl youtube li gen foto logo moun ap plis konprann lèw dil abòne al ap plis wè kisa poul fè paske lap al wè foto devan bouton s'abonner a lap konn kòman poul abòne ak chanèl yo se lè sa lap al kò lap al konnen kisa ki yon abòdman ou menm ki pa konn kòman pou telechajel sa ou gen pou fè wap jis klike pandan wap gad video a sou youtube epi wap wè yon ti flèch La a epi wap jis klike li. Lè w fin klike nan ti flèch la epi wap wè yon ekriti ble wap wè date sou date klike sou ekriti ble a li di w men link lan. Wap jis peze mou sou link lan. Mou sou link lan lap voye w sou yon aplikasyon ki rele Chrome pou w kapab al telechaje bouton subscribe la pou w kapab met foto logo la devan l avèk pou w kapab met non chanèl YouTube ou a. Bon lè w fin rive ladan wap wè l parèt an di vè konsa e wap wè 3 ti ba akote l akote dwat ou epi wap jis klike sou 3 ti ba epi lap di w telechaje. Wap peze telechaje kounye a la pral nan galri telefòn ou. Lèl fin rive nan galri telefòn ou wap pral tel travay li sou KineMaster. Ret gad video a kòmansman jika la fen pou kapab al pou kapab pou kapab al telechaje l tou epi pou m kapab montre w kòman pou travay li sou KineMaster kounye a la menm. Ok. Ok, sa ki pou fè wap klike nan aplikasyon ki rele KineMaster pou kapab al travay li pou kapab met foto logo ou a devan. Jis klike nan aplikasyon ki rele KineMaster. Lè w vin nan aplikasyon ki rele KineMaster, w ap jis peze nan mitan an, epi w ap pran 16 pwen 9 pou w kapab kòmanse. Ou pral kreye yon nouvo pwojè, ok. Lè w rive nan aplikasyon ki rele KineMaster, w ap jis klike la, epi w ap pral pran l. Pa bliye, m te montre w kòman pou telechaje l, m te di ta pral nan galeri telefòn ou. Lè w fin telechaje l epi w ap pran l, sa se li menm. Ok, an n pleye li pou n wè jan l ye. Wè? Ok. Wè li? Sa ki pou fè, pandan ou wè ti babay blan ap moute, wap jis kanpe l la, epi wap peze la, epi wap pran premye opsyon an, pou kapab al chache foto logo a oubyen foto met sou chanèl YouTube la, mwen men foto met sou chanèl YouTube mwen an, wap jis klike sou li, epi wap moute la konsa, wap moute konsa, epi wap pran sa ki di rekolte, epi wap peze l, epi wè tout bay ki te dèyè li yo soti. Epi wap fè foto logo a piti, epi wap metel devan, epi sa ou gen pou fè ankò, wap jis klike mou sou premye la pou kapab pran yon antran pou foto logo a, ou menm wap jis chwazi yon. Ok poko. Ok mwen m jis renmen sa, map pran sa pou foto logo a. Epi wap pran yon antran pou lè la pou ale, wap moute toujou, epi wap pran twazyèm la. Wap pran yon animasyon pou lè l pou ale, map ok, m jis renmen sa. mete 5 pwen 5 ok ou fè foto logo a long epi la ankò sa ki pou fè konya ou pral mete sa ki pou fè konya ou pral mete non chanel youtube ou a devan foto logo a ok wap jis klike bon wap jis klike la Epi wap pran zòn T a. Epi an al ekri nou chanel YouTube wa. Ou menm ki pa ka fè sa. Sa son bay ki trè fasil li ye. E pa yon bay ki difisil ki pa yon ken remak. Mi mon ti bebe krenk fè tap fèl. Ok. Sa ki pou fè. Wap jis pran. Wap jis fon ti avanse video wa ok. Wap jis met nou chanel YouTube wa la. Wap fè nan tijan piti. Sa pral depan ou menm. Epi wap wap pral ba nou chan YouTube la yon let. Ok. Sou vle kapap kite l konsa jan vle. Sa yon pou fè wap jis klike la. Kote a kote dwat ou kote wè ti sin ki tou ou an ki gen bay blan. Pou kapap al bay yon koulè. Wap jis bay wap jis klike nan koulè nwa epi wap an tijan desan ladan. Ok. Wap wè tijan desann nan koulè nwa ankò ok li parèt konsa sèl sa pou fè wap ralel dèyè nèt epi wap jis klike nan premye opsyon pou kapab al bay nan chan YouTube a yon antren pou lè lap vini pou kapab gen sans pou vin avèk fòm bagay la ok map jis pran sa sa pral depan nan ide paw wap jis klike sou twazyèm nan ankò pou lè la prale sa pral depan nan ide paw wap jis chwazi yonn ok. Ok poko m jis pran sa. Sorry pou fè ekriti a tro parèt tro nwè, wap jis mwens ladann ankò. Fou, poko. Ekriti a Ann pran gri, nap pran gri. Gri a manke bon. Nap pran sa. Ok, sa manke bon. Ann pran gri, gri a. M kwè moun ap wè nan chanel YouTube ou a, lap wèl. Ok Ann play li pou wè janl ye Ok Sore pou fè foto logo a twò twò devan wap met foto logo a la konsa Wap fon ti agrandi foto logo a Epi wap pran non chanel youtube la met la Wap met non chanel youtube la la Ok Wap metel konsa Ok, wap mete l konsa. Sa ki pou fè wap peze moun sou non chan YouTube la epi wap jis klike la. Pou kapap kopi, diplike, diplike li. Epi wap jis klike moun sou non chan YouTube la, wap jis klike la ankò. Pou kapap al ekri tit. Mwen, kòm se video tito li fè mwen ma met tito. Mwen, sa pral depan de ou menm sou wap mete mwen ma met tito. Riyèl. Ok. Epi mwen jis mete la konsa. La konsa. Anba non an m fel piti piti piti piti piti ou pa sipoze fel tro gwo epi map bal yon koulè jaune yon koulè rouge peut-être ok m bal yon koulè rouge so ki pou fè ok an play li pou wè vap clip clip Li Konya lè w di yon moun abone ak chan youtube ou li wè foto logo la devan lap konn sa ki yon abònman dèske l pa wè foto logo a li pa pral konn kòman pou l abòne paske devan foto a logo a gwo kote ki make sabòne epi dèske lè w moutre l ti video sa moutre l kòman pou l abòne epi lap lap pral ok lap pral vin plis konprann kòman pou l abòne ou kwè w konprann sa m di w la sa w gen pou fè konya ankò. Wap jis klike mou sou non chanèl youtube ou a Wap klike mou sou non chanèl youtube ou a Epi wap pran twazyèm nan Pou lè la prale pou l ta gen yon bèl animasyon Ok sa w gen pou fè Wap jis mwen nan foto a Wap jis mwen nan non an Wap jis mwen ladan Wap fè non an pi kout Epi wap mwen nan foto logo a toujou Wap fon ti avanse l wap mete l menm kote avèk non an

An m vini, m pral moutre w kòman w kapab mete l nan yon video. Ok, sa w gen pou fè, w a pral jis pran yon video w te filme, ok, sa se yon ti video m te filme pou m te ka moutre, pou m te ka moutre nou egzanp lan. Ok, w ap jis klike la, epi w ap jis pran premye opsyon an, w a pral pran, w a pral pran, epi pou w kapab mete l nan video pa w la ou menm. Ok. Epi wap bal pèmisyon, wap kitel demare, sa pa pwoblèm, menm si wè koulè vè a, koulè vè a pral retire, ok, nan chromakey, ok, wap kitel demare, ok, lèl fin demare, wap jis moute la konsa, konsa, wap jis pran kote, kote wè fanm nan met demenl nan senti la, wap jis pezel, wap anrejistre sa kan lèl la, epi la koulè vè a gete retire, sa ki pou fè kounya, Ok, m pral moutre w sa m ap di w la. Ok, ann play li pou nou kapab wè. Ok, w ap jis mete l la kon sa, enpi w ap jis desann li kon sa. Ok, ann play li. Mete l twò ba, enpi ban m fon ti moute l. La kon sa, ok. Wè li? Wè jèl ki te vin parèt la? Ok. Ok. Poko. Ok. Pi an play li pou nou kapap wè. Sa m ta moutre nou an. Ok. Ok Meni vap Moun nan peze ti bay la vap epi li peze ti klon notifikasyon epi la abone epi ti klon notifikasyon vap epi ou menm jwem sot fè a wap fè konsa pa gen difisil map di sou son nouvo sou chanel la abone sou chanel la yon fason pou lèm poste video pou youtube kapab voye ba ou map di merci kòm ou wè kòm ou wè jan mouto jan pou abone paske m sot mouto kòman pou fè yon bouton sa abone Wap wè foto logo m nan ba video a wap wè foto logo m nan devan epi a kote goch ou epi wap wè bouton s'abonner a a dwat ou jan m te sot moutre w la epi wap jis peze l epi wap aktive ti klòch ki devan lan jan m sot moutre w kòman ti bagay la sot aktive ti klòch la map di w mèsi baww nap tande vwa moun.